Mezanmi kouman nou ye? M kontan wi, m kontan rejwenn nou ankò yon fwa aswè a. Nou pral fon ti pale. Nou pral pale de plizyè dosye. Nou pral fon ti pale de kesyon ensekirite, de kesyon kidnaping. Nou konnen ki jodi a la a, retounen pi rèd nan zòn metropolitèn peyi a, Pòtoprens, sitou Pòtoprens.

Imedyatman Martine Moïse antre nan Pòtoprens, se pa de rimè k ap kouri, bon nou konnen natirèlman mwen menm Wendy Phel m pa nan zafè rimè, donk m p ap pataje rimè, m p ap m p ap antouka m pale de bagay ki pa gen anyen pou wè avèk laverite antouka ok, mwen pa mwen vrèman p ap pale de bagay ki gen rapò avèk rimè men. Se pa paske n pap pale de rumeur pou n pa di ak Martine Moise li sipoze fè trè atansyon. Martine Moise, medam e mesye, sipoze fè trè trè atansyon paske Pòtoprens pyeje. Pòtoprens pyeje gen anpil pyèj atè a la Martine Moise sipoze konn kote lap met pyel. Nou pral pale de sa, nou pral pale de sa. Martine Moise genyen pou l al nan pakè ok, pou l al nan tribinal, nan kabinè denstriksyon demen. Li pral reponn kesyon jij la sou dosye asasina mari l Jovenel Moise. Humm epa de pawòl m tande kap pale m tande gen de jounalis kap di yo ka tou mare Martine Moïse demen nan kad dosye mèt Dorval etc. Nou pral pale de sa mwen menm m pral di nou kisa m panse. Men byen avan li ekstrèmman enpòtan pou n fè w tande deklarasyon sa ke Martine Moïse fè nan Lazil kote li te pwofite okazyon an pou l te remèt selon sa ekip li di 1300 tant bay yon seri de moun nou konnen ki te viktim nan dènye tranbleman de tè nou konnen ki sakaje gran sid peyi a. N ap pale tou de ayisyen ki nan chili, ayisyen ki nan wout pou al etazini puiske genyen omwen 5 ayisyen yo jwenn ki mouri nan zòn Panama e otorite panameyèn yo antere ayisyen sa yo se anba bwa ke yo mouri zòn Darien ok donk bagay la li konplike e genyen otorite yo nan peyi Meksik pdi pa egzanp ki arete plizyè ayisyen avèk de etranje egalman ke yo sispekte kòm moun ki ta nan zafè trafik Hein trafik migran ok trafik migran e otorite yo nan peyi chili fè konnen yo estime ke genyen prè de 100 mil ayisyen ki viktim de jan de trafik sa yo nap vin avèk detay nap vin avèk video pou poun fè w konprann sa ann ale ann tande Martine Moise medam e mesye ki tap pale avèk moun lazil ki te ki tap tande l. M wè gen anpil bagay k ap fèt sou rezo sosyal yo tou, dè moun k al detere yon seri de ansyèn foto ki montre ke a un moman done Martine Moïse genlè te malad nan ponyèt li, donk yo fè konnen tout sa ke Martine Moïse ap di la konsènan bra l ki ta gen pwoblèm, tout sa yo se bobin paske yo estime ke Martine pa pran bal vre, donk Martine ap fè koken. Bon, se sa yo di. Nap vin fè yon ti kòmantè sou sa toutalè egalman. Ann tande Martine Moïse ki tap pale avèk moun yo, gwo deklarasyon e li distribiye tant bay moun etsetera selon ankò yon fwa sa ekip li di. Ann ale, ann tande. Mwen pèdi papa m, banm w manman m. Ebyen nou menm jodi a ou te pase nan depatman nan gran sid la. Jodi a w tonbe nan depatman Nip Espesyalman ou tonbe nan komin Lazil, kote ke se yon komin ki frape, ki frape nou fini, sitou dezyèm seksyon an. Mwen toujou di se pa paske mwen sòti nan dezyèm seksyon ki fè m ap pale pou li. E tout moun avwe ke tout delegasyon k vini nan dezyèm seksyon an, yo gade yo mande kòman. Popilasyon sa yo ap viv kote anpil fanm lage a de bra ouvè, kote anpil fanm ap bay timoun tete. W ap gade depi yè lapli ap tonbe, tout moun ap rele anmwe, y ap rele m patou e ayè ki sa m ap fè mwen menm antanke fanm, mwen pa konnen ki sa pou m fè ansanm avèk yo. Kòm yo toujou di, doulè fanm pou tout fanm e se yon fanm ou ye, mwen konprann. Ou konprann mwen kote map pale ansanm avèk ou la a? Kote ke w te bay pitit tete? Kote ke ou tap swen timoun ou yo? Eske nan moman sa a, ansyèn premyè dam nan, eske w wè bagay la yo ap fasil pou fanm pa bò isit nan komin Lazil kote ke yap bay timoun tete anba tanpèt lapli sa a? Madam Martine Moïse, map mande w, ou lakay ou, Ou mèt fè sa w vle, ouvè kò w jan w vle, ou pa ka gen anyen ditou paske nou kanpe avè w antanke fanm. Nou kontan wè manman! Fè m tande nou si nou kontan wè manman! Yo manje papa nou! Yo manje papa nou! Yo manje papa nou! Ebyen m pase nou manman!
Sa fè m plezi pou m avè nou jodi a, menm si bagay yo vrèman difisil pou nou tout. Sa fè m kontan pou m avè nou jodi a, menm si m konnen ke bagay yo vrèman difisil pou nou tout. Lè tranblemanntè a rive, mwen t ap soufri twa soufrans. Mwen te gen bra m ke. m prèske te pèdi, mwen gen mari m ke m gentan pèdi, plis ankò pitit mwen ke m kite dèyè, m konnen yo nan soufrans. Volatil nan moman an, m pa ka deplase. Volatil nan moman an, se sou telefòn ke m ap gade. Nan ki mizè pitit mwen yo ye? M te di premye posiblite m te genyen, bra a poko fin bon. Men fòm te vini poum te pase moman an avè nou. Prezidan an toujou di lè pèp li nan pwoblèm se bò kote l pou l kanpe. E se bò kote nou map toujou kanpe pase si nou gade mwen menm avè nou na gade na wè nou sanble. M pa ta ka kanpe bò kot pèsonn lòt moun ankò. Ki vin fè menm si men an pa bon Men se manje lap manje m men m oblije kontinye fè travay manman m paske manman se senti w ke w mare sere ou plenn nan kè men w fè travay ou paske se w manman w ye ki fè m oblije vini pou m al nan tribinal la pou m al reponn kesyon jij la tou pou ankèt la ka avanse pou m wè si m ka jwenn jistis pou papa nou. Nap jwenn jistis la. Nap jwenn li. Nap jwenn jistis. Map mandel maten, map mandel a midi, map mandel a swè. Nap jwenn li. Men m konnen paske map mande jistis la, m pral vin jwenn anpil pèsekisyon politik. Men sa pa deranje m. Depi pèsekisyon se pou nou map jwenn ni. Depi pèsekisyon se pou jistis la map jwenn ni. M pare pou m pran pèsekisyon an. Paske sa a. pa ka deranje m, sa a pap nwi m, m ap pran l, se kwa m m ap pote, paske jistis pou mari m, jistis pou papa nou, m pa ka kite sa pase. Pandansetan, m ap kontinye fè lòt travay ke m konn abitye fè kòm premyè dam, sa vle di ede moun ki nan pwoblèm. Jodi a gen Love a Child k ap fè kado tant, m vini pou m vin ba l yon kout men. pou kèk moun ki pa gen kote pou yo dòmi, kay la poko konstwi, kòm prezidan konn di fòk g'on boukannen pou tann bouyi, jodi a m'ap bay boukannen pou tann bouyi a, an atandan ke g'on rale mye, kay la yo ka refè'l pou nou, paske yo paka kite nou nan sitiyasyon kote nou ye a la, fòk g'on moun ki di yon bagay pou nou. Nou konnen m'renmen nou, mwen konnen nou renmen'm tou, lanmou sa ke nou youn nou gen pou lòt la, Se li k ap ede nou mache. Se li k ap ede nou konbat pase konba a apèn kòmanse. E sonje, konba a menm si l vin ak pèsekisyon, n ap konbat jiskobou. Madan Prezidan, vini la, li gwo sipriz pou tout nip la. Ki sa ou genyen? Enben, se Love a Child ki bay tant sa yo. Jodi a, moun ki pa gen kote pou yo dòmi, aswè yo, fantòm yo nan lavi a, nan lavi ankò. Y ap gen yon kote.

Anpè ou pa anba ou pa anba lapli ankò mèsi mèsi madame president sa se la bonne nouvelle.
Nou tap tande Martine Moise, mesdames et messieurs, ki tap pale. E nou wè kantite moun ki te anfas li, ki t ap tande l. Yon nan bagay ki terib yè, se ke, avan yè, se ke Martine Moïse ap pale, lapli ap tonbe epi moun ap, moun rete ap tande l. Se sa yo m ap analize depi avan yè ki deranje yon seri de moun. Medam e mesye, mwen m son jounalis k ap analize de fè politik. kap analize sa l wè. M pa fè lòt bagay ke di sa m konprann an fonksyon de sa kap pase. E m ap retounen di l ankò, sa kap pase la a avèk Martine Moïse, ki s on fenomèn dezòmè, si yon nèg ou di w ap fè politik e ke w inyore l se ke w s on kreten, ou p ap fè politik vre. Paske sa a ou pa ka inyore l. Yon moun ap pase nan plizyè departeman, l ap gen kantite moun sa yo devan l, E l deja di w li gen anbisyon pou l vin poze kandidati l pou l al nan eleksyon kwa. Ou pa ka inyore l alòske ou menm tou ou di w vle bagay. Ou vle al nan eleksyon. Lè m di sa li deranje nèg. Men sèt yn reyalite. Sa vle di s on moun an lagan si tout moun sa yo ke n wè ki akonpanye l yo vrè, yo fidèl avèk li an lagan s on moun ki te gen 10 mil vwa davans. 10 mil vwa davans medam se mesye. Donk sa w ap di m la, sa w ap di m la, e lè m di, jan m ta p di la avan e, eseye kontre kare l la, se pa chita nan radyo kontinye ap di l betiz jan ke m te konn abitye di l betiz deja Aloske madanm ni pot, e, e, a, aloske mari l pot ko mouri. Non, se pa konsa ou goumen avèk yon advèsè politik si w vle jwenn rezilta. Sitou dan notre ka, dan le ka d'Ayiti. E Martine Moïse entèlijan, li konprann sa. Pa bliye l t ap viv bò kote Jovenel Moïse, li goumen avèk Jovenel Moïse, li fè tout kanpay avèk Jovenel Moïse, li wè! Ki konpòteman Jovenel Moïse te gen ki fè ke li te bat nou nan eleksyon plizyè fwa jan li te bat nou an. Sa vle di li aprann. Kontinye joure la, sa pa p itil anyen. E nan dènyè 24 èw la, mon chè, m pa p ba nou manti, Martine Moïse jwenn sou rezo sosyal yo, kase met nan men Martine Moïse. Sa kòmanc. Ou menm jwenn des acteurs politiques ki rekòmanse la pap ap atake l. Pa egzanp, ou jwenn André Michel Avanyè ki ki pale, ki fè w konprann ke Martine Moïse se prensipal sispèk nan dosye asasina Mèt Dorval. Mwen map mande tèt mwen, nèg sa yo, yo pran nou tout pou enbesil. Piske nou pa etidye dwa, nou pa konn kisa, kouman yon moun sispèk dans le cadre d'une procédure pénale? Dan le kad doun ankèt an kou, kouman ou ka konsidere on moun sispèk, yon moun enkilpe? Sa a petèt ma vin avèk li pou nou paske le mo sispèk m wè moun yo jwe avèk li nan peyi Dayiti. Nenpòt moun ou tande, moun an Ayiti trete moun de sispèk lè yo vle nan radyo a, alòske moun nan lajistis poko janm di anyen de li. Nou sonje m te li dosye, m te li rapò dcpj a pou nou sou dosye Mèt Dorval, pa gon kote yo janm site non Martine Moïse. Konprann? E ou wè gon seri de bagay nèg ap frape la. Sa yo lè m ap di yo gen moun k ap di w ap defann Martine Moïse. Bon ki te mele m ou di m ap defann Martine Moïse? Hein? Si w di m ap defann ou, ou fache se paske ou menm ou gon lòt bagay ke w ap defann. Ok? Tout sa ke m ap di yo se de fè. Ou konprann? De mezi de ve si jij ki ap trete dosye mèt Dorval la rele Martine Moïse, li tande l epi nan kad ankèt li li jwenn de eleman ki montre ke Martine Moïse li ta patisipe nan touye mèt Dorval. Enbè, m se premye nèg k ap bat bravo si tout fwa li pran l epi l fouke l li voye l penitansye nasyonal. M se premye moun wi k ap bat bravo. Eske n konprann? Se konsa m ye, e se sa, e se sa Wendy fè l la, jisteman. Lè w panse ke m gen tèl ou tèl bagay m ap defann yon moun, e poutan se pa anyen, se analiz m ap fè. Demen si Dye vè, yon jij denstriksyon rele Martine Moïse, hein, lè m di demen si Dye vè, se yon fason de pale, nenpòt lè a, nan kad ankèt mèt Dorval la, yon jij rele Martine Moïse pou l vin, pou, pou vin reponn kesyon. Epi aprè an fonksyon de prèv, prèv wi, m ap pale de prèv, e pa bagay nèg ap itilize lajistis pou fè bagay non, non m ap pale de prèv, de prèv tanjib, montre ke Martine Moïse gon bagay pou l wè nan dosye Bertho Valas, li te sipoze pran l, arete l, voye l beni dosye Bertho Valas, osi senp ke sa. Men se pa nou, ou konprann, e selon volonte nou pou ap di men tèl moun, tèl moun ki koupab ou pa, nan yon dosye ki devan yon jij. Hein si nou ta rantre nan lojik sa a, jou nèg yo asasinen mèt Doval la, mèt Doval te nan gwo diskisyon avèk yon seri de nèg ki anndan bawo Pòtoprens e ki nan zafè politik ki se avoka, y ap menase l paske tou senpleman l te fè deklarasyon sou Majik 9, li t ap pale de nouvèl konstitisyon. Konprann? Nèg te deklare ke mèt Doval te anfas yo etsetera. Eske n konprann? Sa vle di nèg sa yo tou yon seri de sispèk. Bref, palan de dosye mèt Dorval la, gen yon lòt jij, gen yon lòt jij ki pran dosye a la. Nou sonje gen yon jij ki te la deja, sou dosye sa, li te bay vag, twòp politik, li bay vag, e finalman, dwayen Tribinal premyè enstans lan dezinye jij Loubens Elize pou kapab vin fè ankèt sou dosye sa. Donk se jij sa k pral genyen pou l rebalanse avèk ankèt la. Se yon fason pou m di nou pou jounalis k ap di demen si Dye vle yo ka tou tande Martine, yo ka tou kenbe Martine Moïse nan kad dosye mèt Doral, mesye pa pran moun pou enbesil, pa ka gen bagay konsa.

Osi senp ke sa. Bon, bref, se te yon parantèz, nou pa pral pase tout tan nou sou dosye sa. M te vle fon ti pale de kesyon ensekirite nan peyi Dayiti, kidnaping bay sa. Chak fwa kidnaping nan rebalanse nan peyi Dayiti, ou jwenn jounalis, politisyen, tout nèt yo voye bay la sou yon teren politik. Alòske mwen menm bò kote pa m, m gon etènite depi m ap kritike Baeza, m toujou di, se malonèt pou jan ensekirite a ye nan peyi la epi pou yon nèg ap politize l. Ou pa ka di m ensekirite politik non. Sa k ap pase nan peyi Dayiti la, li a la limit di terorism. Dakò? Yon gwoup teworis sou yon teritwa k ap teworize yon popilasyon epi w ap di m politik. Si l gen de politisyen ladan l sa pa vle di ke l politik. E se pa yo k koz ke bagay la rive nan nivo sa a. Ke l te nan opozisyon, ke l te nan pouvwa. M pa vle di se pou w pran sa. Tout sa kap pase la, kidnaping, ensekirite a vin jeneralize, jan l jeneralize a tèl pwen pa gen moun ki ap fonksyone nan peyi a, pi gwo responsab la se lajistis. E bagay sa nou genyen ki rele jistis la ki koz, ki koz. Paske pou w konbat ensekirite a. Deja fok lajistis sa egziste. Yonn nan pi gwo aktè ki genyen nan lit ki ta kapab fèt kont ensekirite nan peyi Dayiti se lajistis ke l ye. Fè m pran yon egzanp avè nou pou m montre nou kote lajistis sa, kote jistis sa responsab. Nan 5 dènye ane yo la, èske ou raple ou, ou tande yo di w gon pwosè ki fèt nan Pòtoprens? Nan 5 ane yo la, eske w raple w ke w tande gon pwosè, gon nèg ki te kidnape on moun, gon nèg ki te touye on moun, epi kòmsi yo jije l, yo kondane l? La m ap pale pou sa yo arete yo. Men pou sa yo pa arete yo, eske w tande gon pwosè k fèt? Sa pa jistis. Mwen defwa lem tande neg yo ap pale nan radyo, pff radote tout la sent jounen, yo se gwo avoka, gwo jij, pale gwo franse etc. M ri. Paske dan la reyalite menm neg sa yo, yo gen de pos de responsabilite ke okipe, kisa yap regle? On merd yo pap regle. Se kòm si m ta di konesans nèg yo rete nan liv la. Ou konprann? Li rete nan liv yo. Nan 5 dènye ane sa yo, pa gen pyès jijman ki fèt la a. Alò nan yon peyi konsa, kòman pou yon asasen, kòman pou yon nèg pa deside yon bon jou l al touye yon moun lakay li? Kòman yon nèg, kòman pou yon nèg pa rete yon bon jou la a, l al kidnape yon moun? Paske lajistis la. Hein la justice la mesdames et messieurs li ankouraje l fè sa ke l ap fè. Pa gon jijman serye ki fèt la nan Pòtoprens. Ou tande yo bare nèg nan zam nan abi Lako pa egzanp. Depi tann dat yo arete Lako. Sa pral fè 2 zan depi yo arete Lako wi. Ou janm tande l jije? Pa gen pyès jijman ki janm fèt. Map pran yon dosye, dosye Arnel Joseph Dosye Anel Joseph, paske Anel Joseph mouri an, dosye sa tou, li tou, li tou fini. Aloske Anel te gen lòt moun avèk, te patisipe nan fè krim nan. Ou pa janm tande pale de bagay sa yo ankò. Nou pa gen jistis, donk li evidan, sa kap pase a la. Mwen pon lòt egzanp avè nou. Jodi a la, Izo, Izo se yon nan pi gwo teoris ki gen nan peyi Dayiti. Ti lapli bagay sa yo. Men, pa gen yon ankèt non ki an kou. Nan moman n ap pale la a, Izo pa gen pyès ankèt ki an kou kont li, pa gen yon jij ki ap trete dosye Izo a, k ap ankete, k ap siveye l etsetera. Nan yon peyi serye, Izo jodi a la a, li sèt lib paske yo poko ka arete l. Men gen yon ankèt ki t ap an kou. Ok gen yon ankèt medam e mesye ki tap ankou izo tap sou e yo tap kontwole tout sa izo ap fè tout apèl telefonik tout tout gang sa yo tout bandi sa yo tout kriminèl sa yo kap ki anpeche peyi a fonksyone la kap viv nan gran ravin tout tap sou ekout telefonik tout lè sa ou konn ki konsekans se ki sa l tap ye E se la a wi, veritab lit la kont ensekirite a, kont nèg yo. Paske lè w kontwole yo konsa, lè yo rele tèl endividi, tèl endividi, ey gade m bezwen tan bal, tan bal, tan bal, a m kòmande yon zam la, l ap rive tèl kote, tèl kote, al pran mwen. Lè sa a, teknoloji a pèmèt ke ou dekouvri tout rezo a, oubyen moun ki evantyèlman pi enpòtan nan rezo a. Imajine ou gen de nèg, de boujwa nan Petyonvil oubyen de politisyen la ki abite nan Petyonvil, se bon zanmi Izo yo ye, e se yo kap founi Izo yon seri de zam, kap ba l minisyon. Men, kanmenm yo diskite avèk Izo. Lefèke ou kontwole Izo, Hein ou mete izo sou e telefonik gon ankèt ki ankou malgre yo poko aretel lè sa ou fon bagay ekstrèmeman entèlijan wap swive ou nan lojik prevantiv ou wap kontwolel wap rasanble de prèv kont li E pandan wap rasanble prèv sa yo kont li an, ou pral dekouvri dotre zendividi ki nan konfyolo avèk li, ki nan rezo a, e sa pral pèmèt jisteman ke w kraze rezo sa kap founi l ak zam etisetra. M pran egzanp lan sou Izo, men w ta kapab pran egzanp lan sou tout chèf de gang nou konnen kap opere nan vil la. E lè konsa w kraze rezo a. Men jiska mentnan malerezman lajistis nan peyi dayiti se ti bout papye ou konprann ou al nan yon tribinal se fèy kaye konsa ou konprann ou wè nan men yon grefye pwosè ap fèt swadizan ou konprann pwosè ap fèt swadizan epi grefye a se a stilo ou konprann se a li gen bik li nan menl lap note pou avoka a kap pale pou jij la kap pale pou akize a kap pale Donk sa a se yon jistis ki ka lite kont sa n ap viv la a? Non, nou poko gen jistis pou nou lite kont ensekirite. E sa k fè tout grimas ke n ap di la se di pipi cha. Lè m tande yon nèg ap politize ensekirite, ap di a se tèl gwoup k ap, jodi a lè w tande yon nèg ap di w a se nèg Jovenel Moïse yo ki retounen avèk kidnaping, k ap kidnape moun. Se iresponsab lè w fè sa a. Se nye pwoblèm nan. Epi, depi w nye pwoblèm nan, ou pap janm jwenn rezilta. Hein? Epi menm la ankò si w di sa e paske w sanwont. Lè Jovenel Moïse te sou pouvwa w te di e paske l te sou pouvwa ki fè moun sa yo nou pa ka arete yo paske se yo. Men jodi a w sou pouvwa. E w te bezwen pou ou di w te bezwen pouvwa se jis pou w te kapab al ak bon jodi a w sou pouvwa. Oubyen w kòmanse sou pouvwa. Ou gen pouvwa nan men w men ki sa k fè w pa ou konnen se w pa ou pa al arete yo? Hein? Ou konnen se w pa al arete yo? Se sa le pwoblèm avèk anpil nèg nan peyi Dayiti. Yo fè konprann, y ap fè analiz, sesi sela, bagay sa a, men an reyalite, medam e mesye, nèg yo se nèg yo se mastube y ap mastube lespri nou, fè n pa konprann yon seri de bagay. Men m konprann yo, mwen m konprann yo paske. Nèg yo, yo prefere, m di sa k fasil la, olye yo fè sèvo yo travay pou pote on refleksyon k ap itil kominote a. Mwen menm si nèg yo ap tande m nan peyi Dayiti, bagay sa ke m genyen nan jistis la la a, e pa kon sa ankèt t ap fèt nan peyi sa a definitivman, dezòmè. Paske an 2021, on jij pa ka pa gen posiblite pou l mete on seri de endividi sou ekout nan kad yon ankèt penal, on ankèt kriminèl. Kòm si la Jovenel Moïse y ap ankete sou li. Jodi a la a, medam e mesye, on nèg di m w ap goumen pou Jovenel Moïse jwenn jistis, ou pa tou pwofite entegre on seri de bagay la anndan sistèm nan? Pa egzanp, nèg ap di w jiska mentnan, odyo, videyo, bagay sa yo la jistis pa pran yo an kont nan kad on pwosè penal nan peyi Dayiti. Ou tande? Ou tande audio, video nèg di w la jistis pa konn bagay sa yo. Se pa des modes de preuve ki akseptab an Ayiti. Men jodi a mon Dye, yon nèg ou di m w ap batay pou la jistis, pou Jovenel Moïse jwenn jistis, se rapidman la a pote des réformes procédurales ki pèmèt ke jij la gen yon sètèn libète pou l pran yon seri de inisyativ. nan kad travay ke lap fè pou l kapab jwenn yon seri de prèv. Jodi a la, lè ou pale yon jij denstriksyon, yon jij kap fè ankèt kriminèl nan peyi Dayiti de Imsi Katyè, pwobableman li ka pa konn ki sa Imsi Katyè a ye, kouman yo itilize l, ki itilite l, li ka pa konn bagay kon sa. Lè ou pale yon jij jodi a la, lè ou pale de... Lè w pale yon jij jodi a, ou ta pale yon jij de mouchard, bagay sa yo, li ka pa konprann. Hein? Li ka pa konprann de ki sa w ap pale l. Alòs ke jodi a la, se de zouti ekstrèmeman enpòtan, medam zesye, dan le kadre d'une ankèt penal, e menm peyi ki pi mal nan mond yo, nan mond lan la aktyèlman, yo itilize jan de bagay sa yo nan kad nan kad ankèt. Jewolokalizasyon, mon cha, yon ti katye, yon seri de lòt bagay. Men nou menm nan peyi Dayiti, jiska mentnan, se ak kisa nap travay? Fèy papye. Epi nou bezwen konbat ensekirite. Nou bezwen fè ankèt. Sèt yn wont. C'est une honte. Jis ap pale nan radyo, nou pa janm wè ki sa pou nou rezoud. Mwen te tande, mwen tande, entèl te minis jistis. Lè w minis jistis, ki sa w itil peyi a finalman? Avèk yon kòd penal ki date de 1826, ou konprann, prèske 200 zan. Yon kòd penal date de 1826. Prèske 200 zan mèdam e mesye. Jiska mentnan nan kòd penal sa, nan kòd denstriksyon kriminèl nou, nan yon seri de bagay, tèks de lwa, wap jwenn amand 6 goud, 12 goud, goudeka. Men a yon moman done, il fò arete. Il fò arete. E se la wi map di nou, ke nèg nan peyi dayiti, mwen m rayi nou, m deteste nou. Chak lè m tande, yon seri de nèg ap kritike, oh, Martine Moïse, ah, Martine Moïse, Yon fanm sòt kote kòman l ka eli mezanmi wap viv nan demokrasi krèk koko moun fou sa ekskize m hein lè m di krèk koko jan m di l la se pa yon betiz m di hein se non yon moun ok moun fou sa si tout fwa li vle li ka deside l. Li ka deside medam e mesye pou lal pou lal poze kandidatil la poul vin prezidan de la repiblik nan peyi dayiti jan jan bagay yo ye la lè sa se konsèy elektoral ki pral analize dosyel si li bay tout tout dokiman ke yo mandel yo sipoze agreye kandidatil la e lè sa sil kandida se ou menm kòm ayisyen ki konnen èske wap votel oubyen èske ou pap votel se sa la demokrasi. Afè ap atake lòt la paske ou wèl gon veleyite pou l poze kandidati l kòm prezidan e ben sa l pa antre nan jwèt la. E pi kiyès ki di w ou menm ou ka poze kandidati w? Kiyès ki di w ke ou pral pi itil ke li menm? M ap pale, m ka pran egzanp Joseph Lambert jodi a ke nèg ap pwone kòm prezidan de la repiblik. Men Joseph Lambert pase tout, misye pase tout tan l kòm politisyen, kòm depite, kòm senatè, etc. Men kisa l janm util. Ban m yon bagay pozitif ke Joseph Lambert te reyalize pou peyi sa a, ki itil peyi a la jodi a. Ou kapab di m, a, antanke senatè, li te fè yon wout nan zòn Jakmèl. Men, antanke senatè, kisa l fè? Kisa l kite pou nou? Li pa t la, anndan Parleman an. Jiskamentnan kòd sivil nou gen prèske 200 zan an, kòd penal nou gen prèske 200 zan an, kòd denstriksyon kriminèl nou gen prèske gen 200 zan an. A yon moman done fò arete. Moun sa yo pa gen oken bilan epi yo e yo pitit de sa e yo ka nan tout bagay. Men lòt la e paske l se Matin Moise li gon koulè en ki ki ale nan sans tout moun. Konprann? Ou di li pa ka. Konprann? Kisa k bay lòt yo dwa pou yo pale de politik epi li menm li pa gen dwa? Men se kont bagay sa yo mwen menm m ap lite. Ou konprann? Paske menm jan an tou, demen si Dye vle, Wendy ta parèt epi l di l gen yon volonte politik, nèg pral kanpe an kwa di Wendy fè l pa kapab paske l se pitit pòv. Je vous aime! A bientôt! M te kontan la avè nou.